Bonjou medam e mesye, jodi a m pral rakonte nou kijan 253 ayisyen fè sot tonbe Kiba. W ap sezi tande kijan sitiyasyon an te ye. Bon, gen anpil lòt kòmantè, gen kòmantè k ap di ann separe machandiz la, gen k ap di ann separe manje a, si chak moun pran yon ti mòso, w konprann, pifò moun k ap di sa se dominiken, dominiken ap di si chak moun pran yon mòso nan pate a, tout bagay ap ok. Gen moun ki di si chak moun pran yon kiyè nan bagay la, tout bagay ap ok. Etanke prenan Ayiti, si chak peyi ta pran yon ti gwoup Ayisyen. Bon, tousuit m ap antre nan nouvèl la, m pa moun ki renmen pale anpil pou m vin di w sa ki genyen an. Pami 253 Ayisyen ki sot tonbe Kiba yo, men kijan yo fè sot tonbe Kiba. Se pandan ke yon gwoup Ayisyen deside yo, yo pran wout nòmalman de direksyon pou y al Etazini, epi tou dèske pafwa wout lanmè a li menm, dèske gen anpil van, e gen anpil e dlo a enpe sovaj, konprann, pafwa direksyon ou konn pran dlo a konn ap pouse w voye w yon lòt kote, konprann, anpil fwa Ayisyen yo konn tonbe, panse yo pral tonbe Florida, ou konprann, Miami, epi tou. Pou dlo a vire yo, y al t voye yo nan nenpòt kwen Kiba. Nou konn Kiba se yon peyi ki long anpil. Anpil fwa ou panse ke ou pral tonbe nan lòt peyi, dapre pakou ou gentan fè nan dlo a epi w tan manti, e Kiba ou konn al tonbe. Ebyen, lè ke nouvèl dominiken yo pibliye sa, gen 253 ayisyen ki al ateri. Sanzatann Kiba, bon, yo fè w konnen Lakwa Wouj Kiba avèk otorite kiben yo gen tan kouri kouri al bay Ayisyen yo sipò, yo byen resevwa yo, yo mete yo nan refij nan lokal nan yon kolèj. Ou konprann? Yo mete yo nan kolèj. pou lakwa wouj gentan pran syon tout bagay yo konnen majoritèman ayisyen yo ki direksyon yo se pou etazini e vrèman vre yo pa rete lè yo tonbe kiba konsa yo fon ti tan sa ka rive gen kèt grenn ki ka reziyen yo rete men ayisyen yo pa vrèman rete kiba yo toujou fè direksyon pou etazini alòs si ke Se chans pou yo al tonbe nan lòt peyi, yo tou rete. E kounye a, n ap pase nan kòmantè kèlke Dominiken te fè. Nou ka di w pami youn nan kòmantè yo, gen youn ki di, si yo separe pate a, chak moun pran yon mòso, vant tout moun ap plen. Nan sans ke, si chak kote gen yon gwoup Ayisyen, kòmsi, epitou kantite a ta diminye Repiblik Dominikèn, yo santi tout bagay t ap ok. Gen yon lòt ki di konsa, si. Chak peyi pran 300 mil ayisyen, ayiti ap rete vid epi tout pwoblèm wè gen an ayiti, bagay gè, bagay sesi sela, tout bagay bandi, kidnapin nan, tout bagay ap fini paske pap ret ayisyen an ayiti ankò, lap raman pou lè w resi jwenn yon grenn ayisyen, si w ta jwenn li, epi tou mwen te kwè tout bandi, tout kidnapè tap rete an ayiti avèk moun kap fè malfezan yo. Gen lòt ki di konsa, ann separe bagay la. Tout bagay la pap ka ret sèlman pou sendomeng etan ke ayisyen yo tout ayisyen yo paka sèlman destine pou sendomeng fòk yal nan lòt peyi.